Paske ou menm ou nan ventèn ou pa gen pi bèl bagay ke sa, paske se pi bèl laj ke ou menm ou te ka gen nan vi'w. E se moman ki pi enpòtan pou ou nan vi'w tou zanmi. Paske se an fonksyon de kòman ke ou menm ou jere vi'w jodi an kap detèmine kòman vi'w li menm lap vin ye demen si Dye ve. Se sak fè pwovèb la di ke sa ou plante se li wa rekòlte. Si ou travay byen se nòmal wap rekòlte byen e de menm si ou mal travay tou m garanti w zanmi wap sezi wè kòman wap rekòlte mal. Gen otè ki di ke. Dim kòman viw ye jodi an map diw kòman viw li menm lap vin ye demen si Dye ve. Sak fè nan videyo sa jodi an la m pote 10 leson pou ou m garantiw zanmi siw pran 10 leson sa yo an konsiderasyon wap sezi wè kòman wap pote yon rezilta ki trè pozitif demen si Dye ve alò san pèdi tan pase tèt dwat a videyo a ok ann avanse. Ou abòne a chanèl la zanmi sa se moman pou fèl epi aktive ti klòch la rete sou pèsonalize metel sou tout konsa youtube ap fè w konnen chak lè nou lage yon nouvo videyo San ke nou pap bliye di w al swiv nou sou Facebook, Twitter, Instagram, TikTok sou yon sèl non an ki se Jelte Ofisyèl. Pa bliye met non w nan kòmantè yo zanmi pou n ka salye w nan pwochen videyo a. San ke nou pap bliye salye Daniel, Johanne, James ki te kòmante nan dènye videyo ke nou te lage a ok. ann avanse. Premye bagay ou sipoze konnen lòske ou menm ou nan laj ventèn wap pwoche nan trantèn ou se ke lavi pa janm pafè ni fasil zanmi. Gon seri de moun ki toujou panse lòske yap viv lavi se byen viv se viv alèz se viv ere pa sipoze gen difikilte pa sipoze gen pwoblèm. Non zanmi ou pa sipoze wèl konsa monchè ou sipoze met nan may ou ke ap toujou gen bon moman ap toujou gen move moman moman difisil yo la zanmi ap toujou gen moman pou kriye ap toujou gen moman pou kontan tou konnen ke moman sa yo menm yo la zanmi pa konnen tout sa ou menm ou gen ansanm avè yo yo la pou tout. tan. Pa egzanp, fanmi ou, biznis ou, zanmi ou, ou konprann, travay ou tou sa sanzatann ou ka pèdi yo. Ou gen dwa wè yo la ansanm avè w jodi a epi demen si Dye ve, yo pa la ankò. E lòske ou menm ou se yon moun ki nan ventèn ou, pafwa fòk ou poze tèt ou yon seri de kesyon tou epi eseye jwenn repons yo pou kò w. Se pa di m di w pa al mande moun konsèy non, ou ka toujou mande yon moun konsèy, ou ka toujou gen yon coach. K ap oryante w nan yon seri de bagay. Ou gen orijinalite pa w, moun sa li gen orijinalite pa l. Se sa k fè m ap di w zanmi, lòske ou ap fonksyone nan vi a fòk ou atann ke ap toujou gen moman difisil, ap toujou gen moman nwa. Men ou sipoze gen yon eta despri ki solid pou simonte, pou reziste lòske sitiyasyon sa yo menm yo prezante. Alò se trè trè enpòtan pou konnen ke lavi pa janm pafè ni fasil. Dezyèm bagay ou sipoze konnen lòske ou nan ventèn ou ap. pwoche nan trantèn ou zanmi se ke ou se sèl responsab tèt ou zanmi. Lòske ou nan laj sa ou pa sipoze se paran kap diw men kisa pou fè men kisa pou pa fè toujou. Se paran kap diw men kilè pou sòti men kilè pou rantre. Jan de bagay sa yo se moun ki nan laj adolesan. Imedyatman ke ou menm wap pwoche nan trantèn ou, ou sipoze konnen ou gen yon responsabilite, ou sipoze konnen kilè pou sòti, kilè pou rantre, kisa pou fè ak kisa pou pa fè. Se pa ka moun kap vin diw jan de bagay sa yo ankò. Imedyatman ke ou kòmanse nan lay sa yo, li tap trè bon si ou te ka kite kay paran pou al lwe kay ou, a mwen ke ou ta gen yon enterè ki trè primòdyal ke wap defann kay paran ki fè ou te kapab rete. Men, li tap trè bon si ou te ka deplase ou ale yon lòt kote pou aprann pran responsabilite ou. Imedyatman ke ou menm wap fonksyone nan vi a, ou pa sipoze ap bay lòt moun pote chaj ou, ap bay lòt moun pote chaj echèk ou. Ou sipoze konnen ke ou se sèl moun ki responsabe echèk ou. Ou se sèl moun ki responsab pwogrè ou. Pa di ke se paran ou yo ki koz ou nan tèl titiyasyon. Se paske yo pa kite eritaj pou ou, yo pa kite yon seri de byen pou ou, pou ap di monchè, se paske leta sa a li menm li pa regle anyen pou moun ki koz ou nan tèl titiyasyon, ou nan tèl ou tèl bagay. Non zanmi, lè sa ou pral bay moun pote chaj ou, ou pral bay leta pote chaj pwoblèm ou. Alo si wap gade byen moun ki reyisi ki te pi mal pase w yo, epi lè sa wap fini pa rand kont ke se ou menm ki nan erè a, se ou menm ki gen tò a zanmi. Trè enpòtan pou ou menm pou konnen ke ou se sèl responsab tèt ou zanmi. Lòske pwoblèm yo rive pa gentan met espwa w se paran oubyen se fanmi w, se zanmi ki pral rezoud pwoblèm yo pou w. Konnen ke Ou se sèl prensipal moun ki responsab tèt ou. Twazyèm bagay ou sipoze konnen avan 30 ane w zanmi se ke ou dwe fè yon netwayaj nan zanmitay ou zanmi. Ou sipoze konnen avèk ki tip de moun pou pran pa. Paske pa bliye ke ou se mwayèn de tout moun ou fonksyone zanmi. Imedyatman ke w ap pran pa avèk yon seri de moun, Se nòmal tip de moun sa yo, y ap fè enpak sou ou. Si ou fè zanmi avèk yon seri de moun ki gen yon nivo ki avanse, y ap ede ou a pwogrese. E de menm, si ou fè zanmi ak yon seri de moun ki ba, se nòmal y ap rale ou desann zanmi. Lòske w ap fonksyone ou menm, ou konnen kiyès ki nan avantaj ou avèk kiyès ki pa nan avantaj ou. Paske ansanm de zanmi sa yo ke ou menm ou genyen an, w ap toujou jwenn anpil ladan yo, majorite ladan yo just la pou yo epuize ou, pran enèji ou. Lòske yo gen yon pwoblèm, y ap vin kote ou, y ap mande ou konsèy, y ap toujou pran tan ou nan pale anpil, nan fè yon seri de. diskisyon ki p ap benefik pou ou. Sa fè li trè bon pou ou fè yon dekoneksyon avèk tip de moun ki pa benefik pou ou yo zanmi. Katriyèm bagay ou sipoze konnen imedyatman ke w ap pwoche nan trantèn ou se ke emosyonèlman ou lib. Ou se mèt emosyon w zanmi. Se pa moun pou w ap kite ap fè yon seri de chwa pou ou. Se pa moun pou w ap kite di ou men kiyès moun pou w renmen avèk kiyès moun pou w pa renmen. Nan tan lontan se paran ki te konn ap di ou men a kiyès pou w marye, men a kiyès. ou pa marye. Nou nan yon nouvèl teknoloji kounye a, bagay yo pa menm jan avèk lontan ankò. Sa k fè li trè bon ou menm pou konn fè chwa w, pou konnen kiyès k ap bon pou ou avèk kiyès ki p ap bon pou ou zanmi. Nan ki pozisyon pou w viv, ki pozisyon pou w pa viv. Ou se mèt emosyon w, se ou ki konn kiyès ki sa w renmen avèk ki sa w pa renmen, se ou ki konn lè w ere avèk ki lè w pa kontan. Se ou menm ki konn ki sa k fè w plezi avèk ki sa k pa fè w byen zanmi. Imedyatman ke se moun k ap kontwole emosyon, lè sa ou vin parèt yon moun ki manke matirite. Lòske ou gen nan laj sa yo ou sipoze gen matirite emosyonèlman, ou lib boujwazi, ou lib pou w al kote ou vle, kote ou renmen, sa w renmen, kiyès ou renmen. Ou sipoze konnen jan de bagay sa yo. Senkyèm bagay ke ou menm ou sipoze konnen avan trantèn ou sè ke ou pa sipoze janm presipite nan anyen. Se vre ke lòske ou menm ou nan ventèn ou, ou se yon moun ki jèn, ou avèk tout enèji ou, ou gen kapasite pou fè yon pakèt bagay. Pa egzanp, si ou gen 5 bagay pou te fè nan 5 jou, ou pran yon sèl jou pou fè tou lè 5 bagay sa yo. Non, se pa sa ki primòdyal. Sa ki plis enpòtan pou ou se jwenn rezilta nan sa w ap fè a. Olye pou w ta pran yon sèl jou pou w fè senk bagay epi w pa jwenn rezilta ke ou menm ou te bezwen an, mivo ke w ta menm pran sis jou pou w fè senk bagay sa a, men ou jwenn rezilta ke ou menm ou t ap chèche a. Li a mande fòk ou gen pasyans. Lòske ou santi ou prale twò rapid eseye fon ralanti, eseye fon kalme ou di kèt. Wap fon ti reflechi, ou kapab avanse pi byen toujou. Si ou met nan tèt ou ou sipoze fè tout bagay yon sèl kou, imedyatman ke ou ta fè yon ti erè ou pral santi ou vle abandone. Lòske wap fonksyone nan vi a fòk ou toujou konnen ke presipitasyon li menm li pa nòmal. Se vre ke li bon pou konsantre ou sou afè ou, bagay ou mande pou fè yo etap par etap, se pa fè yo yon sèl kou a ki plis enpòtan. Se just Fè sa wap fè a pou jwenn rezilta ke ou menm ou bezwen an. Sizyèm bagay ou sipoze konnen nan vi a se ke ou pa ka fè tout moun plezi zanmi. Fòk ou ka pran yon seri de desizyon menm si ou konnen desizyon sa yo yap deranje lòt moun. Menm lè ke ou wè fanmi ou, zanmi ou pa dakò ansanm avèk desizyon sa ke ou menm ou pran an, ou menm se ou menm, lòt moun nan li menm li se li menm. Rezilta sa ke wap jwenn nan desizyon sa ou pran an, Si ou menm l ap itil. Se pou ou l ap bon zanmi. Si ke ou ta pran yon desizyon ou wè l ap deranje lòt moun ou retounen sou desizyon sa ou bay vag lè sa ou pral pa tankou yon moun ki pa t konn sa w vle ou gentan echwe la zanmi ou kite sa ou t ap fè a pou w kapab fè lòt moun yo plezi lòske ou menm w ap fonksyone nan vi a fòk ou aprann pran yon seri de desizyon menm lè y ap blese lòt moun se sa k fè gen yon otè ki di mwen pa konnen sekrè siksè men sekrè echèk la se lòske w ap chèche fè tout moun plezi. Ok zanmi. Setyèm bagay ou sipoze konnen lèske wap pwoche nan trantèn ou zanmi sèke ou dwe gen yon aktivite nan men ou sipoze gen yon metye zanmi. Gen anpil moun ki toujou pran plezi met espwa yo sou fanmi, zanmi k pou ede yo lòske yo nan yon seri de sitiyasyon. Pa egzanp ou konn wè nèg la li menm li gen fanmi l lotbò la l konnen ke fanmi sa ap toujou la tout tan pou ede l, zanmi sa ap toujou la pou voye ba li. Fòk ou pa met sa nan may ou zanmi toujou met nan tèt ou. Sanzatann moun sa yo ki konn ede w la, jodi a yo ka la, demen si Dye ve yo ka pa la ankò. Konprann ke ou menm an swa ou sipoze gen yon metye nan men w, ou sipoze gen yon aktivite pou fè. Si ou pa gen anyen pou fè, ou sipoze chèche otan de fwa ke ou menm ou kapab. Se pa rete yon sèl kote di monchè ou pa jwenn anyen pou w fè, ou pa sesi ou pa sela non. Pa bay lòt moun boutechaj la. Se ou menm ki pou pran desizyon w pou chèche paske imedyatman ke w ap chèche m garanti w zanmi w ap jwenn. Se pou chèche jiskaske ou menm ou jwenn zanmi. Toujou gen yon metye nan men w paske metye a se li menm k ap sèvi w yon baton pou kèlkeswa kote ou menm ou rive pou w kapab defann tèt ou. Uityèm bagay la se pou w aprann fè bidjè zanmi. Imedyatman ke w ap pwoche nan laj sa ou pa konn fè bidjè, m garanti w w ap mal viv. Lòske m di fè bidjè se nan ki sans? Souvan se pa mwayen moun yo pa gen ki konn koz moun yo razè. Se pa mwayen moun yo konn pa gen ki konn koz yo gen anpil dèt. Men pafwa se paske yo pa konn fè ekonomi, se paske yo pa konn fè bidjè. sou depans ke yo menm y ap fè zanmi. Si pa egzanp nan mwa sa ou te fè 2000 dola eseye ekonomize 25 pousan ladan l. Lè m di 25 pousan pa egzanp si ou te fè 2000 dola ou ekonomize 500 dola ladan l, 1500 dola sa ou menm ou kapab depanse l. Lòske w ap depanse 1500 dola sa ou fè kòmsi se 1500 dola ke ou te fè nan mwa a, 500 dola sa ou mete l yon kote ou bliye l. Lè m di ekonomize a sa pa vle di pou w pa fè tèt ou plezi, sa pa vle di pou w pa enjoy ou, men fè sa avèk yon kontwòl, lòske w ap depanse kòb ou toujou eseye gade ki enterè w ap defann nan depans sa ke ou menm wap fè a, ke si ou pa konn kontwole, ou pap ka fè biznis, ou pap ka pwogrese, ou pap ka fè benefis nan anyen. Nevyèm bagay lan se ke ou sipoze aprann fè biznis zanmi. Gen yon seri de moun ki pa janm eseye fè yon ti biznis ditou, yo pa janm eseye vann anyen. Gen moun ki eseye men yo echwe, yo bay vag. Omwen yon fwa si ou te ka fè yon ti eksperyans li tap trè bon. Lè wap fonksyone avèk kòb ou ansanm ak moun, sa ede ou nan relasyon, nan fwotman ke ou genyen ansanm ak moun. Sa ede w nan relasyon ke ou genyen ansanm avèk moun yo. Paske youn nan sekrè ki gen nan biznis se fason ke ou menm wap pale avèk moun yo zanmi. Fason ke wap jere kliyan yo. Sa ede yo a pwogrese nan fwotman ke ou genyen yo. Li trè bon ou menm pou w aprann envesti nan vi a. Pou w aprann konnen kilè ou fè benefis avèk kilè ou fè defisi. Sa yo yo trè trè enpòtan pou w aprann konnen yo. Loske ou nan laj ventèn wap pwoche nan trantèn ou zanmi. Dizyèm bagay ou sipoze konnen avan ke ou gen trantèn ou poun fini se ke move abitid yo paka itil ou anyen zanmi. Loske ou pran plezi nan fimen, bwè, san kontwòl, nan ale nan pwogram vire tounen jan de bagay sa yo, yo pa genyen oken rezilta pozitif wap pote ansanm avè yo. Se vre lè ou nan laj sa ou sipoze enjoy ou sipoze pran plezi ou paske se pi bèl laj ke ou menm ou te ka gen nan vi ou. Se lè wap enjoy ou san kontwòl la ki pa bon, se loske ou vin adiktif. Se avèk jan de bagay sa yo ki pa bon ditou pou ou. Alò nan ka sa li toujou trè bon ou menm pou enjoy ou, pou pran plezi ou, ou ka bwè, ou ka toujou fè yon seri de bagay, ou ka toujou ale nan pwogram. Men se pou eseye fè yo avèk kontwòl zanmi, eseye kontwole tèt ou lòske ou menm wap fè yo. Jan de bagay sa yo pap jwenn yon rezilta ki pozitif ansanm avè yo. Se sak fè siw te ka fè eksperyans pozitiv yo lòske ou menm ou nan laj sa ou tap sezi wè kòman ou tap vin viv yon bèl vi demen. si Dye ve. Alò zanmi se la nou kanpe avèk videyo a, m espere ke videyo sa li menm li te fè w plezi, nap kwaze a la pwochèn pou yon lòt videyo, san ke nou pap bliye di w, renmen tèt ou bal valè paske sinon pa gen pèsòn kap vin ni renmen l ni bal valè pou ou ok. Tchaw.